An ensekirite a li menm lap vale terè, lap simen dèy nan mitan popilasyon an avèk plizyè mò e nan sans sa minis jistis ak sekirite piblik la mèt Lucmane Delille li te rankontre ak laprès sou dosye sa ann swiv eksplikasyon ke l te bay.
Donk, hier soir au niveau de Martissant, ne vous n'êtes pas sans savoir que mesye bandi yo, e komèt yon aksyon teworis, le mot n'est pas trop fort, sou aksyon teworis, se de moun ki pa gen anyen pou wè avèk yo ki antre e ki tiye yon bann moun nan zòn nan. E n ap di a la famille implorée, moun k ap kriye yo, nou pa nou sousye de sa k rive a, nou pa dezekte otorite, ki manfouben, ki ensousyan. E sa k pase a, nou santi se pitit nou, se sè nou, se madanm nou ki viktim. Nou pa bezwen se pèsonèlman, fizikman, e se ta pitit pa nou ki viktim oubyen sè nou, frè nou pou n santi doulè a. Antanke responsab, antanke minis jistis e sekirite piblik, e vrèman e se de bagay douloure. e sa fè nou gwo lapèn e n voye senpati nou bay lafami enplore e tout moun ki viktim anba zak teworis sa yo. Alò, nou vle di moun yo nou pral gen yon ti pawòl la a e nou kwè ke li p ap ranplase doulè ke moun yo santi lan nanm yo, lan san yo, lan tèt yo. Moun di yo, yo mèt pran ti pasyans tou piti, e sa k pase a la a, li pap ret enpini, e n ap ba yon repons apwopriye a aksyon teworis sa a ke mesye komèt yè swa lan zòn twazyèm sikonskripsyon an, Matisan. E se pa san rezon ke n akonpaye de lapolis pou n di moun yo, yo mèt fè nou konfyans, e. Pa pèdi lespwa e nou la, Leta, CSPN nan, Lapolis, p ap bese paviyon devan bandi, devan kriminèl e s on aksyon teworis ke mesye yo fè e n ap ba yo repons apwopriye aksyon kriminèl ke yo fè a. E n ap di popilasyon an, bandi, kriminèl, asasen ke.

Ke pa zam ilegal nan men yo pou yo stope yo. E CSPN nan kanpe dèyè nou kanpe dèyè yo. E sitiyasyon sa nou pap aksepte l ankò. E yo mèt tann. Yo mèt tann. N ap vin pou yo. Nou pa aksepte sa ankò. Se entolerab bagay ki pase yè swa. E nou endiye. Nou pap pran nan men yo ankò.
Mèt Lucmane Delille se minis jistis ak sekirite piblik nan peyi Dayiti. Nan menm rankont ak laprès sa, genyen Jean Alex Pierre Louis, direktè depatmantal Lwès polis nasyonal la, li menm ki te bay konpreyansyon n sou zak bandi ame ap fè nan peyi Dayiti sitou nan depatman Lwès la.
Ki sa ki pwovoke ensidan sa yo? Nou konnen il y a kèlke twa mwa, tout moun nan peyi an, m kapab di nan Èl Metwopolitèn nan, pa t ka viv. Te gen yon kesyon kidnapin ki t ap fè pale de li anpil. Pèsòn pa t egzan. Nou chita, nou travay. Antre nou, nou di ok fò n pote yon palyatif a pwoblematik sa a. Efektivman, se swit a solisyon sa ke nou jwenn a kesyon kidnapin lan ki fè mesye malfra yo, yo janbe yon dezyèm fraz. Se kontwòl lapolis nou la, nou pa la pou n al. Pou m kapab di ou le vrè mo, fè represyon. Nou pa la pou n fè represyon. Nou la fas a yon sitiyasyon, nou planifye, nou elabore yon plan pou n kap pèmèt nou entèvni. Men, faz 1 an, se plan ki pèmèt nou entèvni. Men si moman an rive konnye a la ou pa ta kidnape moun. Mwayen ou te gen lanmò yo pase byen mal a ki li pa janm pwofite. Ou pran jwèt la deske se vre lap tounen lanmò ou pa ta plenyen konnye a la pou wap di ke ou pa gen lajan. Kite m fè travay pa m lan. Ou vin wè se popilasyon an konnye a la ki sib ou ke nou pap pran lan men w. Nou menm lapolis nou la pou n pwoteje vi avèk byen. Se pa ke nou zot nou pa gen kontwòl kil saji de Vilaj de Dye, Matisan e gran ravin. Pase nap pran tan nou, pa bliye m sot di w lan 3 prensip yo gen 2 ki epwize deja. Konnya se pwopòsyonalite an nap chita ansanm pou nal bay yon fòs, yon fwapman ki pwopòsyonèl a fwapman ke yap bay la. Jean Alex Pierre-Louis se direktè depatmantal Lwès pou polis nasyonal la. Epi mezanmi yè swa te gen gwo lapli nan Pòtoprens e nan zòn avwazinant yo ke w pale Kafou, Kafou se pa pale e nou te menm tande majistra ki t ap fè kèk deklarasyon nan yon stasyon sè nan kapital la epi santrevil la menm se pa pale san bliye tout zòn avwazinant yo Dèlma e lòt yo. E nan menm sans sa a tou, nou ta renmen siyale ke responsab kominikasyon kanpay netwayaj peyi a, enben li anonse antwot, avanyè distribisyon sachè an plastik nan lide pou lite kont fatra epi nan kad tou lit kont pandemi kowonaviris la, Jean Abner Charles. Premye faz pwogram nan li dewoule inikman dan la zòn metwopolitèn, sètadi w ap jwenn le centre ville de Port-au-Prince, nou pase Dèlma monte Petyonvil, Kngolle anwo, nou nou ale Pòtay Leyogàn, nou kòmanse Pòtay Leyogàn, de Matisan monte ale Carrefour, nou ale. Laplèn, nou ale Kwadèboukè, eksetera, eksetera, m pral ban nou detay yo la a toutalè. Donk, faz 1 an, sa l gen ladan l? Li genyen anlèvman de dechè, ranmase fatra. Li genyen anlèvman de deblè, paske gen yon diferans antre fatra, rezidi solid pwòpreman di, e deblè. Donk, nou leve dechè, nou leve deblè, nou fè kiraj Kanal yo. Pa egzanp, nou genyen yon flòt ki sou Pòtay Leyogàn nan k ape, pa egzanp, donk aktyèlman pandan m ap pale la a, yon moun ka fè yon koudèy bò Bwadchèn nan, nou genyen yon pèl ekskavatris avèk 8 kamyon k ape bwote tout sa k gen nan Bwadchèn nan e pou al jete twityè. Oke. Men gon lòt ti difikilte nou te gen, nou reyalize ke anba pon an, E pèl ekskavatris la pa kab rive anba pon an, kounye a son lòt materyèl nou itilize ki rele bobcat, m'en nan moman m'ap pale la a, bobcat la, pèl ekskavatris la, yo mobilize, y'ap travay. Nou dispoze tou pou ke pil gwo pil fatra sa yo pa retounen nan lari a ankò. Kidonk, nou deside nou pral f'on politik de distribisyon de sachè dans les ménages. Ok gen plizyè tip de dechè nap bay chak sachè yo nou idantifye yo pou chak famiy yo konnen ki tip de fatra pou yo mete nan ki sachè mentnan yo antrepoze yo dans un endroit ke nap fikse epi a dè zè regilyè oubyen a dè jou regilye nou gen kamyon nou konpresif kap pase pran fatra sa. Dezyèm faz la. S on sòt de diplikasyon nou pral fè nan tout travay sa mwen sot di la ki fèt nan zòn metwopolitèn nan, nou pral fè zòn menm travay sa nan lòt zòn yo, sètadi dans les grandes villes de province ok. N ap antann nou avèk otorite yo pou les grandes villes san m pa bezwen enimere yo, bon m bay kèk, Le Cap, Fort Liberté, Wanament ok, si nou retounen n pran Gonayiv. E nou pase Sen Marc etsetera etsetera anpi nou vire al le Sud nou al pase Okay, Jakmèl etsetera etsetera donk se sa pwogram nan ye sa fè dezyèm faz e mwen vle ensiste sou yon bagay anpil moun ap pale de asenisman atansyon nou pa di asenisman pa ladann non men asenisman se dènye pati a. Paske asenisman an li pral mobilize anpil moun. Men nan moman sa a, nou poko rive nan etap sa a. Mentnan, faz nimewo 3. Faz nimewo 3 se la nou pral lavi lari a. Jean Abner Charles se responsab kominikasyon nan kad kanpay pou netwaye peyi a, netwaye vil la. Mezanmi, kowonaviris la kontinye ap fè dega, nou tande dega ke l ap fè e Ozetazini e nan lòt peyi Mezanmi se pa yon jwèt, se pa yon blag, se yon reyalite l ye. Mezanmi se pou nou pran pwoteksyon, siveye, tande e aplike tout sa ke otorite yo ap di nou paske mèt kò veye kò. Atansyon pa kapon! Nan eta Maryland, kounye a nou pral nan vil pwovens e se Le Cap, dezyèm vil peyi a k ap akeyi nou, kote manb pati politik Pitit Desalin nan nò peyi a, enben pote sipò yo bay lidè pati a, Ansyen senatè Moïse Jean Charles ki viktim aktak lakay li nan Kap-Ayisyen madi 14 avril la, yon repòtaj Yvan Martin Jasmin depi Kap-Ayisyen. Manm pati politik Pitit Desalin yo nan nò peyi a pote apui yo bay lidè pati a Moïse Jean Charles ki ta gen pwòch li ki viktim nan yon atak ki te fèt kay Moïse Jean Charles jounen madi 14 avril 2020 an Nan Kap-Ayisyen, nan konferans pou laprès la, yo te pwofite denonse dife ki te eklate nan lannuit 12 pou leve 13 avril 2020 an nan legliz Imakile Konsepsyon nan komin Milo. Yo denonse tou dife ki pran nan yon kay ki sou wout Sitadèl la ki ta pwopriyete ansyen minis Delatour. Moun nan Nò.
Pitit Desalin, Moyiz Janchal, ou nan batay. Frap sa ou pa pou gremesi. Fò n ranmase karaktè nou malgre konfinman an, malgre kowonaviris pou n mare senti nou pou n kapab demantle gang atoufè sa yo. Nou sonje an 2004 yo te boule chan kann. Lè yo te vin kraze nou Baryè Batan, yo te boule chan kann tou pre Baryè Batan. Lè yo t ap pwopoze nou kontra sosyal pou chanje pèp. Jodi a, m si ke y ap pran kowonaviris pou kapab jistifye Kote ke yo pa ka fè anyen pou depatman Nò a k ap komemore 200 zan lanmò Kristòf e 350 an vil Okap, ebyen yo chwa sou pretèks y ap elimine pitit Desalin. Tout moun konnen, an patikilye mwen menm, kòm kòdonatè pati a nan Nò, ki nan de trè bòn abitid de travay avèk Ti Palèt, paske Ti Palèt se manedjè fanmiy Moyiz Janchal. Moïse Jean Charles kòm sekretè jeneral pati a ki okipe l anpil nan aktivite popilè la, nan aktivite peyi a, li te gen Ti Palèt kòm yon jenn gason reskonsab pou ki te ede l. Manm Pitit Desalin yo anonse nan jou k ap vini la yo arive divès materyèl pou ede popilasyon an goumen ak Kowonaviris la. Yvan Martin Jasmin pou Lavwadlamerik, Kap Ayisyen. Mèsi Yvan Martin Jasmin, fò n di ke yè lidè pitit Desalin nan, ansyen senatè Moïse Jean Charles, li menm li te pote eksplikasyon sou sa k rive lakay li a pandan ke l te nan kad yon pwogram ki vize netwaye kèk kote nan peyi a oubyen nan kapital la pou konbat pandemi Korona viris la, n ap kite le Nord e nou pral nan Latibonit kote 3 pami 8 dènye ka pozitif responsab Ministè Sante Piblik ak Popilasyon nan peyi a konfime pou popilasyon an, yo anrejistre yo nan komin Sen Michèl de Latalay, nou konnen Sen Michèl de Latalay li an karantèn. Exalus Mergena depi Gonayiv gen yon repòtaj. Direktè depatmantal Ministè Sante Piblik ak Popilasyon Latibonit la, Doktè Marcel Chatelier konfime gen 3 nouvo ka kovid 19 la ki teste pozitif nan komin Sen Michel de Latalay ki nan wo depatman Latibonit la. 3 nouvo ka sa yo ki fè pati 7 dènye ka otorite sanitè yo nan Pòtoprens te konfime pou popilasyon an se 3 adolesan. 2 ladan yo gen 16 an ak yon lòt ki gen 15 an. Selon direktè sanitè Latibonit lan, 3 adolesan sa yo ki se 3 gason ki pat devlope oken siy ak sentom te an kontak ak sitwayen bèlj responsab òfelina ki te teste pozitif la. Toujou daprè responsab DSA a, 3 ado sa yo pa fè pati 27 timoun ki te nan òfelina a. men sepandan yo te konn frekante espas la. Twa moun sa yo, yo te dirèkteman lye avèk Bèlj la, donk jodi a, yo ann izòlman nan yon lòt depatman paske yo pa vrèman gen sin aseton. Donk, y ap suiv yo pa rapò jiskaske yo arive negative konplètman kote ke aprè sèten egzamen, si yo wè yo pa jwenn viris la, lè sa a y ap retounen Sen Michèl pou yo kapab va fè aktivite.

karantèn 5 jou. Donk, èske avèk 3 nouvo ka sa yo, moun ka di nou pral gen yon atansyon spesyal sou komin Sen Michèl? Sètènman.
Paske la, pa rapò avèk fwaye a ke nou genyen ki o nivo de Sen Michèl, nou oblije sètènman chanje de strateji. Direktè depatmantal sanitè a anonse gen demach k ap fèt pou dote Sen Michèl de Latalay yon estrikti k ap pèmèt yo fè prizanchaj pwochen ka kowonaviris yo. Nan chak komin yo nou pral wè kòman nou ka mete yon tès an ti pe rapid ki ka pèmèt moun lan fè yon tès si l negatif se ke pa gen viris lan se ke l pa sou lakay moun lan men si l pozitif n ap tann pou nou ka fè konfimasyon e l ap kòmanse l Senmichèl. N ap raple pandan wikenn pase a otorite sanitè Latibonit yo te inogire nan zòn Mòn Blan nan lakou lopital La Providence Gonayiv la yon sant triyaj ak karantèn ki se yon sant sante mobil pou resevwa ka kovid 19 yo. Exalusmer Jeuna, Gonayiv, pou Lavwadlamerik. Mèsi Mère Jeuna, kounye a nap di w byenveni nan nouvo ribrik ke nou genyen. Nap eksplike nou ke nouvo ribrik sa li vize fè nou konnen sa. Dè moun ke nou renmen, dè moun ke n admire, dè moun ke nou abitye wè nan televizyon, nou konn tande nan radyo, ki sa y ap fè? Nou konnen ke avanyè nou te gen avèk nou Carel Pedre, nou konnen se yon jounalis miltimedya trè koni an Ayiti e k ap fè yon travay ekstraòdinè. Yè nou te resevwa Guy Wewe, yon jounalis kiltirèl, li menm k ap di nou kijan li menm li jere pandemi kowonaviris la alòske pa gen anpil aktivite mizikal e kiltirèl. E jodi a, nou pral nan yon lòt domèn, n ap akeyi Marc Alain Boucicaut, se yon jèn ekonomist e ki se direktè jeneral oubyen pdg Banj nan peyi Dayiti e li menm tou l ap di nou kijan l ap jere pandemi kowonaviris la oubyen kijan l ap jere konfinman lakay li. Marc Alain Boucicaut. Alo Jacquelin, M ap salye tout kominote Lavwadlamerik la. Jodi a mwen avè nou pou m eksplike nou kijan m ap jere konfinman pa m nan. Jan nou konnen, m se yon moun ki te konn vwayaje anpil, donk travay a distans pa fè kè m sote. Tout afè m toujou nan laptop mwen, oubyen tout afè m nan òdinatè sa ki lakay mwen nan chanm mwen. Wi, se nan chanm mwen nou ye la a, ki gen biwo mwen ladan li. Eben, premye sekrè m pa m se ke mwen toujou rete konekte. M sou LinkedIn, m sou Twitter, m sou Facebook. e m ap kontwole tout sa k ap pase nan mond lan pou m gade ki opòtinite k gen. Anpil nan nou konnen banj kòm yon espas travay pataje. Men nou gen seri de pwojè tou ke nou te gen akè ke n te toujou vle pouse. Se le ka de sit entènèt sa a ki rele BanjDev kote nou vle kreye djòb pou devlopè yo e desèvi kominote a ki bezwen teknoloji jisteman pou yo kapab avanse. Ekip mwen toujou konekte avè m sou WhatsApp, wè m gen WhatsApp mwen sou òdinatè m, e pou n kapab pran desizyon lè nou bezwen fè reyinyon ki pi konplike, nou itilize Zoom. Epi, tout dokiman ke nap travay sou yo poun bezwen finalize pou nou voye òf ba kliyan etc. Nou travay sou yo anndan Google Drive, se la k gen tout dokiman ke nap travay sou yo, ansanm nou kapab wè tout pwojè ke map travay sou yo la kounya. Eben, konsèy m ta ka ba nou menm jodi a se, pa kite konfinman bloke nou. Fè l tounen opòtinite pou nou travay sou pwojè ke nou te toujou mete on kote nou potko travay sou yo. Teknoloji ba nou tout zouti pou nou kapab rete konekte, Sèvi avè yo epi al fè rèv nou tounen yon reyalite. A byento. Mèsi Marc Alain Boucicaut. Marc Alain Boucicaut se pdg Banj nan peyi Dayiti e nou kontinye ap gade demand ke telespektatè yo ap fè pou nou tcheke lòt moun, n ap tcheke yo, n ap kontinye e n ap fè laviwonn dede pou nou kapab jwenn yo epi pou nou pote yo ba ou. Mèsi pou fidelite. Ozetazini e aletranje. E fò n di ke chire pit ki genyen ant Prezidan Donald Trump ak Òganizasyon Mondyal Lasante a, OMS, li pran yon lòt dimansyon. Se konsa, OMS di li regrèt desizyon Prezidan Donald Trump pran pou l sispann pwovizwaman kontribisyon Etazini konn bay òganizasyon mondyal la pou travay l ap fè. E Prezidan Donald Trump enben li akize OMS deske li travay ak Lachin mal sou pandemi an. Ekspè yo Ozetazini di enben prezidan an chwazi yon move moman pou li kapab fè yon bagay konsa. Jean Robert Philippe pral di nou plis depi Hyattsville.
Lachin pat mete dlo nan bouch li pou l kritike byen kritike desizyon Prezidan Donald Trump pran

Prezidan Donald Trump di OMS mal jere kriz la poutèt chif la Chin bay sou kowonaviris la pa kòrèk. Prezidan an tonbe anba anpil kritik tou sou fason li menm li jere pandemi an. Pou ane 2019 la, administrasyon ameriken an kontribye plis pase 400 milyon dola nan 6 milya dola bidjè òganizasyon an.
Odepa, Lachin kritike desizyon Prezidan Donald Trump pran pou li kanpe tanporèman kontribisyon administrasyon an ap bay ajans Nasyonzini an. Pòtpawòl ministè afè etranjè chinwa a, Zhao Lijian, deklare desizyon an ap febli travay òganizasyon an ap fè sou planèt la. Peken pran angajman pou li kontinye sipòte wòl enpòtan OMS ap jwe nan sante piblik mondyal la avèk repons anti-epidemik. Lidè ameriken an anonse tou li pral mande gouvènè eta yo yon plan sou dat pou relouvri aktivite yo, answit l ap otorize chak gouvènè pou mete plan an aplikasyon si l ranpli kondisyon yo. The president is clearly spoiling for a fight on this issue. Gouvènè Eta New York la, Andrew Cuomo, di li klè ke prezidan ap chache kreye pwoblèm sou kesyon an. Pi move bagay nou kapab fè jodi a se kòmanse yon divizyon politik. Sa pa gen lontan, Gouvènè Cuomo te anonse l ap travay ansanm avèk gouvènè lòt eta pou devlope yon estrateji pou leve gradyèlman restriksyon yo. I'm gonna put it very simply, the president of the United States has the authority to do what the president.
Nan yon deklarasyon Prezidan Trump te fè sa pa gen lontan, li di ke eta yo pa kapab deside kilè yo kapab rekòmanse aktivite yo. Se prezidan an li menm ki gen mo final la. On its face, what President Trump said is simply wrong. There Adam is White, k no ap sort of travay nan threat. American Enterprise Institute di, An reyalite, sa Prezidan Trump di a tou senpleman pa laverite. Prezidans lan pa gen otorite total, menm nan peryòd dijans, li pa gen otorite total pou l fè sa l vle. There's nobody who would rather be able to push a button Gouvènè and Eta just Michigan return nan, to life as Gretchen normal. Whitmer, deklare, Pèsonn pa gen yon bouton li kapab peze pou lavi a retounen nan nòmal. pa gen okenn bouton ki egziste jodi a. Madi 14 avril la, Gouvènè Kalifòni an, Gavin Newsom, deklare tout desizyon pou rekòmanse aktivite yo ap baze sou sante piblik olye de politik. Desizyon an pap baze sou nòmal, men pito iminite avèk disponibilite yon vaksen. Malgre dezakò ki genyen pou konnen kilès ki kapab relouvri aktivite yo, èske se gouvènman federal la oubyen eta yo, ebyen viris sa tou li kapab ri nan pozisyon tou se li menm kap detèmine kilè sa posib, daprè direktè enstiti nasyonal alèji avèk maladi enfektyez la Anthony Fauci. I think how you reopen if you want to use that word the economy in those communities. Mwen kwè fason pou relouvri kominote yo si n de rele mo sa a, enben li pral depann anpil de kapasite pou kontwole sa n kwè ki pral rive. M ap ba w garanti yon fwa ke ou kòmanse leve restriksyon yo, enben pral gen anpil ka enfeksyon. Fason ou pral fè fas avèk enfeksyon sa yo se sa ki pral enpòtan. Genyen plis pase 614 mil 600 moun ki gen viris la Ozetazini, konpare avèk Lespay ki gen li menm plis pase 177 mil 600 ka. Plis pase 25 mil moun deja mouri Ozetazini, konpare avèk Lespay ke li menm gen plis pase 18 mil 500 mò. Kantite moun ki trape viris la sou planèt la depase 2 milyon, avèk plis pase 128 mil moun ki mouri. Nan moman kote kontak fizik ant de moun konsidere kòm yon danje, ebyen sanble ke itilizasyon wobo kapab itil jodi a. Wobo kapab ede nan fè pwovizyon pou kenbe travayè lasante yo an sekirite. Wobo yo kapab transpòte anviwon 9 kilogram machandiz sou yon distans 5 kilomèt radiyis. Kowonavis la afekte seryezman sektè dafè a k ap lite pou l siviv akoz restriksyon otorite nan plizyè peyi mete an plas pou evite viris la pwopaje. Se ka yon konpayi restoran rapid nan Kuala Lumpur. Otorite yo nan Malezi pase lòd pou tout restoran fèmen apati de 8 è diswa. Anplis de sa, kliyan yo pa otorize manje andedan restoran yo ankò. Restoran sa a ap fonksyone avèk yon defisi ant 20 a 30 pousan. Mèsi Jean Robert Philippe, donk pandemi kowonaviris la lap fè anpil dega atravè lemond men li chita anpil Ozetazini, Etazini ki depi kèlke semèn tounen episant pandemi an onivo mondyal e jodi a Etazini gen plis pase 25 mil epik moun ki mouri nan kowonaviris la e chak jou ap gen de gwo chif pafwa se plis pase 2 mil moun ki mouri par jou Ozetazini nan kad pandemi kowonaviris la donk sitiyasyon trè konplike. E nou menm Lavwadlamerik nap chak jou enben vin ba w yon mizajou sou sitiyasyon an Ozetazini e tou aletranje. Nan lòt nouvèl ann pale yon ti eleksyon isit Ozetazini enben aprè ansyen prezidan Barack Obama e senatè Bernie Sanders jodi a se tou pa senatè Massachusetts Elizabeth Warren ki andose ansyen vis prezidan Joe Biden. Madam Warren di konsa ke Joe Biden se yon lidè ki epwouve, ki gen anpil eksperyans, li kwè ke se li ki mye plase pou kapab pran La Mezon Blanch, pran nan men Prezidan Donald Trump nan eleksyon Novanm 2020 yo. Donk li menm li andose ansyen vis prezidan Joe Biden. Donk yon sitiyasyon trè konplike ke n ap swiv pou ou. aktyalite elektoral la, byen ke pandemi kowonaviris la vin on ti jan mete yon bemòl sou prezans li nan aktyalite a. E se la tou, mèdam, mètmwazèl e mèsye, ke n ap mete fen nan pwogra.